An ale kounya la. Sa yo e fanmi Elifèt e pa sa? Ok mezanmi ok ok ok. An ale kounya la. Sa yo e fanmi Elifèt e pa sa? Jan Mak Jan Mak ou se sè Jan Mak sak nan bakop feray la? Li pa ladann ankò? Men li te ladann? Epi brigad la e li menm ki feray la e? Depi e brigad Mibalè e li ki feray la e? Ok ok Jean Marc Jean Marc nèg brigad feray yo mesye wè li sa e fanmi Jean Marc an pèsòn sa w ye pou li? Sè Sè Jean Marc Konbyen jou nou gen nan men m la a? Konbyen jou? Ok moun sa w gen ke jou nan men m wè ke jou moun sa w nan men m pandan se tan m konnen dam nan gen yon frè l m kwè sa e ou se ki sa w ye pou li? Nyès Jean Marc mèt di fanmi Jean Marc menm ki nan feray ki la a e di moun sa w premye bagay m fè pou yo Yo te nan men, men nan tèt sou yo. Pou m konnen èske yo konn pale avè w, èske yo te konn ba w enfòmasyon de zòn nan, paske nou pèdi plizyè inosan nan zòn nan, nan zòn Mibalè. Finalman, nou jwenn moun sa yo pa konn anyen. M wè kòmsi y ap poste foto moun sa yo sou rezo a, fè makak. Moun sou rezo sa yo nou menm, e makak n ap fè? Paske lè inosan Kanaran mouri yon lòt kote, nou pa janm poste foto l. Nou toujou di e Taliban k mouri, nou nan patipri. Depi w nan patipri, ou pa ka nan fè moral, ou pa ka moralis. Sa vle di wè moun sa yo, m fin idantifye yo, m wè yo pa twò koupab sa k se vre, yo fanmi Jan Mak, kounye a jodi a m deside pou m libere yo. Elifèt ki yo? Elifèt? Kiyès ki pou Elifèt la? Ou menm? Niyès Elifèt. Niyès Elifèt? Grann ou te avè l? Wi. Se Mibalè yo te pran nou la tankou alepòk lè te gen brigad Mibalè. E sèl Jan Mak ki te ka sove nou paske l ladan, apre sa se fanmi yo lòt moun nou ye. Tankou nan Kanaan. Jean Marc tap tiye nou tout net a tout neg avel yo wi. Sa vle di wè nou menm nan taliban nou toujou ap bay mesaj la kòmsi pou lòt moun ka arive konprann li yo toujou ret nan tenèb ya misye ebofye elifèt misye li menm te konn fè kisa. E li fete tonton misye l tap travay nan shop soudi a ok nou tande peyi a bay moun ki pa nan goumen a moun yo chans moun ki pa nan fè moun mal yo ba yo chans. Moun nan ka toujou gen fanmi l ki fon lòt wout men li menm e pa wout la l fè, li pa oblije pèdi lavi l pou sa. Omwen pito met moun nan an reta pandan de twa jou pou ankete sou li pou konnen kisa l fè, kisa l pa fè, kisa l te konn regle a moun nan, èske l te konn bay moun nan antèn de zòn, èske l te konn kont lavi lòt moun nan zòn, non l pa t konn kont lavi lòt moun, poukisa pou l oblije mouri depi nou jwenn li n rache l. Malgre sa peyi a pa janm pale de twa ti jèn ki te sot Sendomeng yo k rache paran yo ap kriye a no jou la sou rezo a. Nèg de zam yo rache yo di e taliban pa vre konbyen frè konbyen sè konbyen moun nou gen pou n pèdi nan kondisyon sa yo ankò m panse m ta pran yon moun tankou gwo lwa jan nap trete m nan di m kriminèl tout bagay mwen ki toujou ap wè sa yo kap fè nou wè reyalite sa yo nou tout ap bay manti lè gon grenn moun kap bay verite nou tout kanpe ansanm pou n met tèt ansanm pou n di e manti lap bay.